Pou fanmi pa mouri grangou men pèsonn pa wè doulè nou andeyò nou aprann viv ak soufrans chak jou se batay ak espwa nan silans men map kenbe toujou pou rèv mwen yo menm si lavi vle fèm lage tout sam genyen yo
Heyy bon menm ti nèg bon jit kenley sa w gen nan kòw menm ou menm depi ayiti mwen wè wè he he he kounya ou bay atis la mouton nèt. Chè, ou kòmanse fè pwogrè paske m tande tout Ayiti a la e Jid Kenley, Jid Kenley li ye, Jid Kenley. Rak sa a ou, rak sa a ou fè a nèg, rak sa a bon anpil wi. Antouka fò ti pale m de ou non men paske nou gen lontan nou pa wè e apèn m vin jwenn ou la. Bon sa k fè m vin jwenn ou menm? Se pa paske lolo panse l vivan pase m m ap demoutre lolo mwen menm vivan pase lolo paske m renmen avèk pitit lolo ti fanm ki rele myoslande lan e sa ki rele lovely ankò li renmen m ankò sa fè 2 kabès gen yon lòt ankò m ansent ki rele sherlande e m fin esplike manman m bagay sa m wè manman m van van van van van pran kap manman m m pa janm wè manman m ankò Kounya la m pran nouvèl pè lolo ap al sendomeng avèk Roselande enben sam fè antanke nèg ki te lion konn lontan depi lontan ou konn kòman James ye James son nèg ki pa menm pran nan presyon kounya la m veye pè lolo e Roselande nan tou l renmenm tou l te gentan esplikem di papal pral avèl sendomeng li banm direksyon el ban yon bagay ki rele GPS Tout kote l ye m wè yo. M rapousib yo ata m rive la. Wè jan m rive? Tankou yon gwo nèg mòn, gwo egare. M ap swiv li, li pa konn si m ap swiv li. Kounye a la, kòm se ou menm ki vye wo isit la, ki se yon atis, atis yo, m konnen atis yo popilè. Antanke Jid Kenley m konnen ki k ap kraze rezo a, m vle pou w montre m kote Pè Lolo rete, paske w pap pa konnen. E pou sa m vin kote w la. Bon, Roseland, banm poze yon keksyon. Se konsa pakou Sedomeng te di? E pa ti mizè nou pa pase la pou m wè si se konsa, se konsa bèy yo ye toutan m pa gen paspò m nan wè al Ayiti. Fwa papa nou degaje nou vin fè paspò pou nou lè n al Ayiti, kounye a lè nou bezwen moute pou nou moute alèz. Mezanmi!
Bon, kisa w ap di la sè? Kòman w pa pral Ayiti a? Ayiti se pa peyi w li ye? Isit la w te fèt? Panyòl ou ye?
Epi m byen pale Roselande m di poukisa w ap rape m konsa? M byen pale m di toutan m pa gen paspò m pa pral Ayiti pou m retounen byen. M retounen nan machin menm jan tout moun yo vini an mezanmi nou bat on sèl raje. On sèl kou a m gentan piti wi. A mwen m pa konnen pou ki rezon ki fè papa m vini isit Sendomeng la. Nou te byen alèz alèz an nou Ayiti a.
Wi kòman pou fè pat alèz la ou pa men kounya menm vantò ou kòmanse fè ti boul. Vantanm kòmanse fè ti boul e sa sa regade. Kounya la Rosa ou toujou renmen James. Kòman poum pa renmenl nan se pa mennaj mwen li ye. Ya monchè ou konnen atis la nan san nou liye bro depi ayiti men nou just ap fokis nou vini isi nou stil ap fokis toujou ou konprann konnen a bay atis la gentan nan san nou deja bro. Nou pa ka ba l vag. N ap oblije kontinye avè l, nou pap lage men. Konprann sa m di w la ye? Adisa ye nan may la ye bro. Ayiti baton, isi baton. N ap kontinye kif kif e nou pap ba l vag. On jit gen de gete, on jit gen de le. Yo wè sa m di w la ye? Menm si gen nèg ki de abif, men nèg yo pa ka pa, yo pa gen pra pou sa menm. Konprann? A, granm Gele, Pè Lolo a monchè, m konn misye byen monchè. M ka ba w kontwòl li e m konn kay misye. Misye toujou gon ti chemiz a flè bay kabrit menn, tankou bay kabrit flè ti flè bay, wè sa m di w la e? M ka gentan ba w kontwòl misye monchè, m konn tout kote epi tout vire misye m wè, wè sa m di w la e? M konnen. Just si w bezwen ray lakay misye m ka mennen w menn e m konn misye ke n pase nan zòn nan kèk pafwa e m konn kote l rete tou. Bby dab set men wè sa ap diw la wi. Wouyy mouche gason wouyy jid kenley se miche minm miche toujou avon ti chemiz a flè vèt e miche toujou tou jan epi miche gen 2 demwazel yonn kout yon 2 kout 2 kout yonn ti jan pi wo yonn ti jan pi wo epi 2 kout se li menm menm

Ya se bagay ki rele tabak men nou kostri la bagay sigarèt tout bagay sa. Anben ou kounya la ou menm ou pa nenpòte ki kounya ou atis ou tabakèl tou. Ya man pase andan isit la se mwen ki reskonsable. Epa ti jaden non. Ya ti jaden men. Ok kounya la ki bò ou panse m ka jwenn misye pase m bezwen misye epa li m plis bezwen non m plis bezwen pitit li a paske ti pitit li a li m kwèl m kwèl m kwèl fòt sa vle di m 2 sans li ka ansent. Li ka ansent li ka pa ansent paske m tal nan ti bagay avèl epi m pèdi l nèg m pèdi l ou konnen ou konnen m pèdi l kounya la m ta bezwen jwenn lolo pou m ka jwenn yozlande rozlande.
E sa sa re gade w vant mwen ap pouse vant mwen ap pouse epi w ap mande m kisa m pral di papa m lè papa m lè papa m wè vant mwen konsa papa m ap gentan wè kisa m genyen. Lè vant la kòmanse ap moute lap kòmanse pouse la wè sam gen kisa m pral di papa m pap di papa m anyen non. Kounya Roseland banm di w se mwen menm menm kite ba ou ansanm avè James lan wi anba ranje a nan vye ti kay kòman papa te di fi sa rele menm m pa konnen m poko janm di papa m sa non. Kounya a la ou wè ti vant ou ap moute bagay sa yo ou gen konbyen mwa m pa konn si se 2 mwa oubyen yon mwa ou pa janm wè règ ou pa janm di papa m anyen m panse m panse ou ta di m konsa enben ok sista m ap kite James pou ou lè papa wè vant m ap moute m ta di m ta ba papa m yon pawòl kenbe kounya mwen avè w nou t ap chita nou planifye kisa nou pral ba papa nou kenbe. Kounya la Roselande wap pouse sou mwen konsa pa gen problème Roselande adje papam la mwen menm mwen la e bouch mwen la gras a Dye lang mwen pa koupe map di map ba papa tout bagay nan bon ti mamit Roselande pokipo. Sa vle di la e e e sè ou toujou gen espwa James toujou?
E ou menm ki pa gen espwa James jis kote nou ye la nou mèt retire espwa nou sou ti nèg sa wi bon map menm bliye paske James pap menm konnen ki wout li fè li vin sendomeng enben dakò enben dakò ou gon bagay nan plim ou gen ou gon bagay nan tèt ou pa gen pwoblèm sa ou tande èske ou tande m di m gen yon plan oubyen m gen yon bagay m pwal fè banm di yon bagay m pwal wè mwen menm avèw kiyès nan nou ki plis entelijan.
Nou vin chita la pou nou ka pran ti van, pou nou ka distrè nou, epi kounye a, nou kòmanse pale de yon bagay byen pale, epi ou antre ansanm avèk afè James ladan. Bon, depi w ap pale, ou pa ka pa, ou pa ka pa nonmen non James menm. Paske m amoure de li. Paske w amoure de li. Ya. Hey, hum. Konnen mwen, konnen jan mwen mennen sa. Si James te, si James te renmen ou, ou panse se, se, se mwen li ta, li tap vin pran, e pa ou menm li tap pran? E paske li pa renmen ou wi. Paske ou lage kò ba li cheri. E pa vre, e pa vre. Ou, ou, ou twò fasil.
Epi James pap ret avè w tou. A men, a ben, e ben ou menm, nan fè ti zizi a w ti enteresan tou. James ta pou ou, men, ou rete la, wap fè ti sina, ti bagay se si ou pa, se, se mwen pran. M tap fout ou yon kalòt m wòz la.
Ou banm la may pote papam plent pou ou. Ebyen map di papam ou gwòs. Bondye fè tou e pa mwen ki chache w kont. Nou vin chita la pou nou pale ou menm ou rete la wap lonmen non James, James on James. M pa konnen m pa konnen kisa ki gou non James. Ou konn sak pase?
Ou konn sa m panse, kòmanse ban m ti sirèt, kòmanse ban m kache ti gato pou mwen, sikre bouch mwen pou m pa di papa m anyen. Apre sa, si w pa vle anvan vant ou monte, pou papa m mete w deyò nan Sendomeng, fè respè w avè m. Kòmanse ban m ti sirèt, ti fèy bouch mwen. Ou mètèy di, ou mèt pa di papa m sa, lè yon dat rive, la pwè sa m genyen an. Bon ou pa bezwen ou mèt tou mèt kite tan ap pase bon si ou vle ou mèt ey di sa kounya la. Papa m ka al fin avèw wi Roseman. Hehe ou genlè pa konnen sa papa map fin avèw lè papa m konn bagay sa oubyen pou papa m wè vant ou ap monte Roseman bagay la ap pi mal pou ou pitow di sa depi kounya di se men yo mete sou ou m konnen son landyèz ou ye. Epi lè wap di Lè wap di sa Bat pou m la Pou mete tout bag Tout verite nan nan limyè Ou fin pale?
Mwen fini wi
Pa gen pwoblèm Male
Kèt mesye, m genlè pèdi vre. Jan m pale avèk Roseland la, m panse l t ap pè, li t ap di m konsa enben ok sista, m ap bay James vag. Sa m pral fè la menm? Premye erè ki pase a, m gentan wè m pèdi li ansent pou James. E yo toujou di konsa, moun ki an fi ki ansent lan oubyen ki gen timoun nan se li menm k ap toujou soti ganyan paske timoun nan vo plis. Fò m jere sa, fò m fon plan kanmenm. Kanmenm wi, pou m wè kisa m ap fè. Anyen pou m wè mezanmi.
Ou konprann? Ya, w ap jwenn misye menm, pase misye apèn gen yon semèn ke misye rete la. Men nan mwen li lwe kay. Ya, ou konnen se mwen ki mèt isi a, se mwen yo bay.
Ou gwo chèf isit la e mwen koko fò jere m wi menn, fò jere m pase m pa gen moun isit la, fò w ban mwen ti kote m dòmi, yon ti ladesant wi. Non, depi w gentan rive la, ayisyen ak ayisyen, w ap ka viv alèz menn. Gade, gade jidkenney mesye! Tout sa yo pou ou? Pou mwen, tout nèt se pou mwen. Tout sa yo, tout sa yo. Tout se pou mwen. Tout sa yo. Pou mwen. Sa a tou, den, de, twa kay. Kay sa a pou ou tou. Oh, sa a pou mwen, sa la. Men, goun wa kay an reyalite, an reyalite. Patnèm, patnèm, ou konnen se patnèm ou ye. Pa di m derespekte ou, non. Nan, chè. Bagay sa yo a iti, se bèt ou met dòmi la den yo, wi. Eskize m, m pa, lè m di sa a, m pa di, m pa deranje, m deranje ou, non. Sa vle di m di sa, yon rezon. Pou n demoutre lakay nou, monchè lakay gen valè kanmenm paske jan m panse y ap pale de Sendomeng yo di wi Ayiti pa bon paske Ayiti m pa kache di w nou gen anpil bèl kay Ayiti tou wi isit la kòm tou m poko wè bèl kay bay sa w m wè la mwen m pa wè twò bèl kay eskize m wi si m di sa pa m deranje w non. Sa pa pwoblèm, ou konprann? A di nou te ka konstri l nan peyi nou tou.